Malouk la oblije fòk nou kouvri tèt la ak met ti bagay sa a konprann. Ok nou salye chak zanmi, chak fanmi epi tout fanatik yo. Nan non Papa Bondye ki anwo nan syèl la. E Papa Bondye ki mèt syèl la, tè a avèk lamè a. ki mèt mond la, ki mèt tout moun nèt li yo. Paske se Bondye ki mèt nou tout. Ou mèt tande nou t ap vole agoch adwat, nou gen yon sèl Papa. Ou mèt di ou pa ou pa ran sosyal mwen, ou pa an bagay, nou se yon sèl, nou gen yon sèl Papa. Lè lè a rive pou nou vwayaje, Nou prale jije devan yon sèl Papa. Se li k ap pran nòt, se li k ap fè tout bagay. Alò, nou salye w nan non Papa sa a. Epi, san rive twò lwen avèk ou, n ap tou di w mèsi pou tout sèvis ke w rann nou pou semèn yo. Yon grenn like ou ban nou, Yon grenn kòmantè. Yon grenn pataj ou pataje pou nou. Pou travay la kapab grandi, nou di w mèsi. E zanmi pa nou, Gilbert Trazil, nou di w mèsi. Paske ou se yon nan poto mitan, yon nèg ki vrèman sipòte nou. Nou gen Remy Germain, kouzen pa m. Mse pa domi menm depim lage gen video a rapid li gentan banm yon like epil pataje tou bondye beniw bondye beni nou tout dakò nou gen chene faro ke bondye beni w frè mwen sim lage yon video wè misye pa gentan pataje osinon bay yon gen like se swa ke misye ap travay osinon li pa gen entènèt ok antouka misye nou travay Bondye ap peye nou sa. Ok. Nou travay tou paske trè byento a pati de mwa novanb pral gen yon prim ki pral tonbe. Pral gen premye, pral gen dezyèm, pral gen twazyèm. Premye prim, dezyèm prim, twazyèm prim. Premye prim nan jwenn plis kòb, dezyèm nan jwenn mwens, twazyèm nan jwenn mwens toujou. Ok mesye. Kontinye bay grenn like la, ekri kòmantè epi pataje. Pou an desanb Men lèl piti si nou kapab pranl dakò mesye ok mwen di nou mèsi epi tou mwen di ke Bondye beni nou paske nou pa janm bouke avèk mwen nou toujou avèk mwen epi map di zanmi mesye pa neglije kontinye avèk mwen konsa pataje videyo m yo gade yo epi tou ekri kòmantè toujou kite yon like paske nap fè travay la nou vle travay la grandi. E travay sa, li pa kapab grandi san ou menm. Ou konprann? San ou, l pa ka grandi, poutèt Bondye gen tan la deja, m p ap di, m pa benyen mete Bondye, paske n ap pale de lòm, de èt imen. M ap di san ou menm, travay sa pa ka fè wonn pòt. Se sa k koz ke nou di rann kò nou byen ba devan ou, pou nou di ou mèsi. Epi pou nou di ou kontinye pataje pou nou.

E mesye, m oblije m fè tout bagay yo an kreyòl. Yon lè konsa m ap bay kèk grenn pòtigè nan bagay men m ap travay pou kominote ayisyèn nan dirèk dirèk. Paske m te gen m gen plizyè ayisyen ki di m li bonè w pa pou w pa brezilyen bay bagay la an kreyòl baz. W ap jwenn plis like, w ap jwenn plis moun swiv ou, w ap jwenn plis moun dèyè w baz. Ok, la a nou di tout moun mèsi, epi tou nou pral antre rapid nan manman penba. Ki sa l ye? Nou pote yon blag pou ki, yon istwa ki se yon vrè istwa, de zanmi ki te byen. Ki sa ki te vin arive de zanmi sa yo? Avan tou, nou pral montre yon grenn bagay ou pral fè la a. La a nou gen yon gode ki gen yon ti dlo cho ladan l. Kòm ou konnen l, nou menm nou chèche kòb manje timoun nou nan nwit. Se lè swa ke nou travay. Sa vle di ke lè swa se lajounen pou nou, lajounen se lannwit li ye pou nou. Nou tap dòmi, nou leve kounya, nou toujou gen gode dlo bò kote nou, sa son ti dlo cho li ye. Avan nou manje. Nou tou pran ti dlo cho nou bouyi li san anyen epi nou bwè l. Ou wè li? M konnen pap fasil pou bwè l, yon dlo cho, yon dlo bouyi san anyen, men li vrèman bon pou ou. Dakò? Ok. Ou ka fè l tou chak maten, si ou vle. L ap bon pou ou. Li bon pou gagan ou, li bon pou poumon ou, epi tou li kase vant. Li degrese ou. Dakò? Si ou ta fè pipiti yon mwa wap fèl, m pa di ou fèl chak jou, paske ou ka pa gen tan, men si ou ta fèl chak jou li tap pi bon pou ou toujou. Ou ka fèl 2 ou 3 fwa pa semèn. Wap ban mwen rezilta aprè. Nap tann rezilta ou. Pa bliye ti dlo cho tou le maten avan ou manje, paske li bon pou gagann ou, pou poumon ou epi tou li retire grès. Ou konnen nèg gen ti vant kap grandi la. Ok, pa bliye fè li, epi apre w a kite rezilta pou frè li bonè, ki sa w jwenn nan dlo bouyi a. Ok. Zanmi fredi a rèd. Ok. E, istwa a ki sa li ye? Se te de zanmi ki te byen. Men de zanmi sa yo, gen youn se yon bon jèn jan, yo tou lè de se bon jèn jan men gen youn ki renmen travay, gen youn ki renmen dòmi, ki renmen abiye sèlman. Ok? Ok. E sa ki renmen travay la pat janm manke lajan. Men misye pa nèg ki renmen, li pa kwè nan abiman, misye kwè nan travay. Paske misye di w fòk li reyalize rèv li. E pou reyalize rèv ou, fòk ou renmen travay. Paske se avèk sa a wap kapab reyalize rèv ou. Nou pa di yon nèg pa abiye, men abiman an gen jou l, travay la gen jou l. Sa ka rive ou rive nan samdi apremidi antre dimanch, anprann, ou met jèn jan sou ou, anprann, wap fè ti chèlbè ou, kontan mde di w. Sa vle di ke, e. De nèg sa yo te toujou gen pwoblèm. Patnè ki renmen dòmi an, ki renmen abiye a, te leve yon jou, li te di zanmi an, m gen lè m pap ka zanmi w ankò. Zanmi an di, men poukisa? Li di, bon, ou se yon nan nèg k ap fè moun pase wont. Paske toutan w ap nan travay, yon pakèt travay sal, sesi sela bagay, konprann? Konprann? Ou sanble yon vye pòv. Zanmi an te reponn li, li di l, non. Okontrè, Yon nèg kap travay paka pòv. Paske pa poko janm gen moun ki reyalize rèv yo san travay. Poko janm gen moun ki rich san travay. E menm lè paran w ta mouri kite w rich, si ke w pa travay avèk sa ke li mouri kite pou ou a, de jou wap pòv. Li pi fasil pou yon nèg ki renmen dòmi, ki renmen abiye sèlman rete pòv ke yon nèg ki renmen travay. Misye di, kote ou jwenn bagay sa ou di a? Misye di, bon, m pral ba w reyalite a. Bon, m vle ou ta pote m 2000 dola pi piti. Zanmi a pa genyen l. Epi se la, patnè l ki ap travay tout lajounen an touche venn sansib. Patnè ki renmen abiye a. Misye ret tèt atè, misye ap panse. Aprè li leve tèt li, zanmi a poze l menm kesyon an ankò. Epi misye di bon, okontrè, mwen menm zanmi m, kòm ou di m fòk ou travay pou ka gen lajan, fòk ou sesi sela, Mwen menm mwen kwè nan abiman kòm ou di ou kwè nan travay, mwen menm ou mande m 2000 dola prete mwen m bezwen sèlman 10 dola prete. Zanmi an di, olye de 10 dola m ap fè w kado 100 dola. Mwen pa fè w kado l paske m egare, mwen fè w kado l paske m vle fè w wè ki enpòtans travay genyen. Zanmi an pran 100 dola a nan men lòt zanmi an avèk anpil wonte, tèt atè. Epi l ap panse. L ap panse. Epi, li di zanmi an, Zanmi m, ou fè m tris. M panse dèske ou toujou sal la, ou toujou ap travay la, se yon pòv ke ou te ye. Eske ou kapab esplike m kòman pou m fè pou m ta jwenn Jabò? Misye di ou pral priye Bondye dabò, w ap mande Bondye pou l fè w gras, paske sa se yon don l ye. Poutèt travay se libète. Lajan bèl anpil men travay la di. Pou w travay fòk se, fòk ou sot nan ras travay epi tou fòk ou son moun ki gen lafwa nan Bondye, fòk ou mande Bondye sa paske se yon don l ye. Epi se konsa patnè a te kontinye ap travay. Misye pa janm bouke travay. Epi misye te vin kòmanse reyalize rèv li yo. Misye kòmanse gen machin, li gen kay, li gen biznis. Zanmi an di misye, yon jou li poze l kesyon pou èt lò, zanmi an al travay apre. Yon jou li poze zanmi an kesyon, li di bon, m wè w ap travay anpil anpil, m wè w vin gen tout bagay sa. Mwen menm, depi lè w te voye m al travay la, m al travay, m pa ka reyalize anyen. Misye di men non. Kòchan pou travay. Lè ou travay, ou pa travay, ou pa gaspiye kòb la nan tout bagay sa w wè pou achte. Non. Fòk ou travay, fòk ou ekonomize. Ou te bezwen yon, yon egzanp, ou te bezwen e, yon galon ou achte l. Sa a pat la, ou mete l la. Ou te bezwen. Yon bisiklèt ou achte l. Ou pa t janm gen l, ou vin achte l. Ok, kounye a ou vin gen sa ankò. Sa di ke ou sipoze travay pou achte tout sa ke wè ou pa genyen, k ap kapab itil ou demen. Ou pa t gen yon tèren, ou di m ap travay pou m achte yon tèren, ou achte tèren an. Se konsa. Men si lè w travay chak fen de semèn, ou mete rad sou wout ou, ou al brile lajan, w ap toujou rete pòv. W ap toujou rayi travay. Li di ok zanmi m. Epi misye te retounen, li di m, li di misye mèsi, l al fè reyaksyon ke zanmi an te voye l al fè a. Yon ti tan aprè, misye kòmanse reyalize rèv li. Epi yon bon jou konsa, zanmi an te gade l te wè yon machin kanpe anfas lakay li, li pa wè kiyès, li gade wè se zanmi l lan, li desann, li vin remèsye misye. Li vin remèsye misye, li di l zanmi m mèsi anpil. Paske si w te yon move zanmi lè m te konn ap rele w moun sal, m te konn rele w pòv, ou t ap ènmi m. Men ou te aksepte mete m chita pou w te eksplike m kisa k gen nan travay. Kisa m ka jwenn nan travay. Ki benefis mwen ka jwenn nan travay. Se pa nenpòt zanmi kap fè sa. Monchè jodi a sim gen sa, se gras a ou. Aktyèlman la, mwen gen kay, mwen gen machin, mwen gen moto, mwen apenn gen yon biznis ki ouvri. Se gras a ou. E m pap ba w manti, si w pase nan biznis wap wè mwen ekri non ou anfas biznis mwen an. Anfas biznis la wap jwenn non ekri ladan an gran lèt. Misye reponn zanmi an li di l mèsi anpil. dèske ou te tande m epi dèske ou konn ki wòl ke m jwe nan efò ke ou fè. Se sa k koz ke se pa nenpòt zanmi pou w fè. Si w ta wè w gen yon zanmi, ou di l ou pral fè yon vòl yon kote, li di w ann ale, zanmi sa a ou mèt ekate l. Si w ta wè w gen yon zanmi ou di l ou pral tiye yon moun, li di w ann ale, ou mèt ekate zanmi sa a. Si w ta wè w gen yon zanmi ou di ou gen 50 goud ou pral brè kleren avèk tout nèt oswa ou pral gate tout nèt nan yon lòt fason ki pa nòmal, li di w ba ann ale, zanmi sa a ou mèt ekate l si w gen bon konprann nan ou. Paske gen zanmi ou avèk li ki pa konn kòman pou l di w evite wout sa a paske lavi ou ka pèdi ladan l. Gen zanmi pa gen okenn bon konprann pou l ta di w evite pran dlo sa a pou bwè li, dlo sa a ka brile w. Se ou di ann ale l tou dou ann ale. N al foure tèt nou ansanm nou peri ansanm. Fò w aprann balanse yon zanmi ke w genyen. Pou wè ki rès zanmi w gen. E gen zanmi tou, w ap fonksyone avèk li, li pa vle se ou tou k pou w grandi, se sèl li menm. Evite jan zanmi sa yo tou. Kontwole yo pou wè. Èske gen zanmi lè w gen l si ke li gen yon tenis, si l ta vle w genyen l tou. Si l gen yon bisiklèt, si l ta vle w genyen l tou. Fò w kontwole zanmi sa yo. Gen zanmi k vle se sèl li menm pou w. Tou otan ke w ta gen zanmi an, li menm li wè l ap pwogrese, ou menm w ap pran move wout la, l ap pi byen kontan pou ou. Paske l ap kapab met pi sou tèt ou, pou l ap pisonnen ou. L ap toujou pran pèn pou ou. Se akoz ke nou gen yon video ke n ap prepare la, nou p ap kouri pale, lè ou wè l ou gen pou sezi anpil, e w ap kontan tou. Ebyen lè w ap fè zanmi, fò w chwazi, fò ou konpoze zanmi an pou wè kijan de zanmi ou gen anfas ou. Lè w fè gen zanmi w genyen fò w eseye de moun ou ka bwè, ka sen boutèy kleren yon jou, ka benyen kò w atè, fè tout sa ou wè k pa bon nan sosyete a pou w wè èske zanmi sa ap dou w. Ti jan, chanje lavi w, pran wout sa l ap bon pou ou, wout sa pap bon pou ou, se la k ap bon pou ou, pou w wè èske zanmi sa ap dou w, l ap pale avèk ou, l ap korije w. Si w wè zanmi sa pa dou w, chanje mantalite w, ou mèt ekate l. Ebyen parapò de lòt zanmi an te konn travay la. Misye te vin rich, kounye a li koz lòt zanmi an grandi tou. Sa vin fè m gen anpil kouraj pou m travay plis toujou. Sa vin sèvi m yon leson pou m vin pran plis egzanp toujou mwen menm. Pou m travay, epi tou pou m pa fè nenpòt zanmi. Epi tou, lè m gen yon zanmi tou, pou m kontwole w pou m wè ki jan de zanmi ke m genyen. Paske m pap kouri fè yon zanmi san ke mwen pa pran pèz ou. Fò m wè èske si m pral fè yon bagay ke ka koz mò m, si w ap ede m sove lavi m. Paske chak moun sou tè sa a, ou gen yon jou k pa pou ou. Gen yon jou m ka leve m pral fè yon bagay la san ezite, epi ou te la antanke wè m di m li bonè pa fè sa a. La a ka detwi vi w. Se m gon jou m pa pou mwen, gon jou m ka deside fè yon bagay k ap neye m, epi m pa menm rann kont se lè m vin viktim mwen di sa k pase m la. Alò, sa se te istwa 2 zanmi yo m te chwazi vin esplike w li jodi a. Lòt zanmi an, si l te yon move zanmi, li pa t ap janm oryante. Zanmi ki te renmen abiye a pou l te ka vin posede demen. E sa tou ki te aksepte tande misye a, li pa t nenpòt zanmi tou li te aksepte tande. Tèt li pa t di. Paske gen zanmi ou mèt pale l, li p ap janm tande w etandiske lè l wè w ap pwogrese, l ap rayi w pou sa ke w genyen an. E gen zanmi tou ki ap pwogrese ki p ap janm ba w bon konsèy pou w grandi paske li pa ta vle w posede. Alò nou konnen. Nan mond sa a, se menm jan ak Labib, Labib pale w para, li pale w an parabòl ou p ap janm ka fin konprann li. Alò, pawòl yo se antre sòti yo ye. Gen zanmi ki oubyen, ki vle se sèl li k pou grandi, li pa vle w grandi. Gen zanmi tou, oubyen avèk li ou vle l grandi, li pa vle fè efò, epi lè w genyen, pou l ka rayi w pou sa ke w posede a. Sa di ke ba yo antre sòti. E menm kote mal la, men mal la, men byen an, se konsa gen antre, sòti. E byen, mwen menm, istwa sa mèsi kou la, mwen pran pati pa m ladan l, mwen tou aprann tou ladan l. M ta swete ke ou menm, ou tande istwa a, pratike l, epi kite yon like pou mwen, kite yon kòmantè, epi pataje l a yon lòt. Paske nou menm nou pa vle manje pou kont nou, nou pa ta vle w manje pou kont ou tou. W ap fin tande videyo sa a, w ap fin wè l epi w ap tande l, epi w ap pataje l avèk yon lòt zanmi w, w ap fè l tande istwa a. Paske se yon istwa vrè li ye. E li vrèman enpòtan. Istwa sa a mwen menm, m ap pran pati pa m ladan l tou. Paske m gen zanmi tou. E m ap viv sou planèt la. Gen kèk zanmi m pral rankontre m ap bezwen rekonèt yo tou. Fòk e fè w gen kapasite, lè w rankontre yon zanmi, pou w fè yon konpozisyon sou li san ke l pa konnen pou w wè si l ka fè zanmi w vre. Dakò? Ok. Mezanmi tanpri, angras kè nou priye w, pa bliye pataje, pa bliye fè kòmantè a pou nou. Bondye p ap manke pa beni w pou sa. Ok. Se te frè Libonè Estelis, nèg pasyans la. Rete avèk pouvwa Bondye. nan non jezi ki gen tout pouvwa a dakò tchaw tchaw.